Bonjou Ayiti, bonjou lemond, tou depandamman de kilè, ki kote ou pral tande bilten enfòmasyon sa a, nou swete tout moun byenvini. Se toujou ak menm plezi a, menm lanmou, menm kontantman nou kontan rejwenn ou. Genyen Jeneral Jeff Canahan avèk Lanmò Sanjou, kote Lanmò Sanjou konfime li. genyen de mèsenè nan men l pami mèsenè ki te atake chèf de gang baz 400 mawozo an nou pral pataje detay yo avèk ou lòt enfòmasyon nou pral pataje avèk ou Rosmila Petit Frere ansyen majistra ebyen gen yon polisye ki manke fini avèk Rosemila peti frè akoz e Rosemila peti frè e kita e derespekte polisye sa nou prale pataje detay yo avèk ou fòs sipresyon kont gang bandi ame yo e pral jwenn bouchon yo e kote gen plizyè peyi la tankou etazini kanada lebrezil lajantin e tout peyi sa yo deja e ap prepare la enben e nan jou kap vini la yo bandi pral tonbe pil pa pil selon tout dènye enfòmasyon yo an nou tande. Kap veye Rosny la enben li tap ale poul minote Rosny la pandan li andan lopital la Rosny la di li pa dakò yo minotel sa w tande a tou li pousel bourade polisye a polisye a li menm tou pat gen san fwal sa w tande a tou di li Ebyen batay mete pye Rosmila ankò yn fwa ki wonfle non ebyen tande yo rache sewòm ebyen Rosmila ki nan eta trè kritik pandan nap pale la Rosmila peti frè kote gen enfòmasyon ki ta fè kwè en aprè ebyen nou ka pale ebyen en altèkasyon sa te gen avèk polisye a Rosmila ki pa konpòte trè byen ebyen yo te arete polisye a pa la swit enspeksyon jeneral. Yo pral fè yo libere polisye a lè yo pral vin konn sak pase paske polisye a li menm li te arete e pandan nap pale la di ni e la ankò yn fwa Rosemila peti frè e nou kapab di ankò yn fwa ki sot sibi la yon pa ki bon plizyè pa ta sèl nan men Yon polisye pou arogans li pou frekansite l podywi lap vann se gason ke l ye se vre di men se vre lè ou anba level lap pale ou nan men lapolis ou ta sipoze obeyi ou pa gen pou ap ajite men rosemina ki panse son tou pwisan ke l ye di men ebyen polisye sa ki pat jwe avek rosemila peti frè selon sa nou aprann nan lopital kote l sou siveyans di men kounye lap pale la. Dcpj voye nan parquet de port au prince enben dcpj yap mande kotem jwenn li enben bon nan journalist mwen nou nap sere bagay nou lèn fè bagay nou pap di moun mwen map swiv map gade nap chache anba chal ebyen tande non banm di yon bagay Rosemila saint vil petit frè ki anba kòd nou sonje ki se ansyen magistra akayè. Tande yo peyi a. Men kote yo te aret, yo te remèt Rosebila. Men li la. Men lap vini. Wè ti chapo l nan tèt li. Li tap eseye ko kabre men nou gentan wè l. Nou wè Rose, nou wè Rose, nou wè Rose. Lap mache, konprann. Lap vini. Li pa kontan men. Pase yo te gentan kenbe l pandan nenpòt plizyè jou, annatandan yo remèt li. Se la yo remèt li bay otorite ayisyèn yo, epi li gen tout akizasyon sa sou do l. Donk, anplis kestyon rapò UCREF, dcpj soti yon rapò. Mentnan ki sa k rive Rosmila? Selon enfòmasyon m genyen, e se sa m pral di nou la, Rosemila Vandredi sot pase la, m gen imaj ki montre ke Rosemila gen yon ti bagay nan ponyèt li. Ou konnen, li fè eskandal avè l, se fanm li ye. Enben l gen yon ti zètòk vre nan ponyèt la. Manzye ponyèt goch, li pran yon ti bagay ladan l. Ki sa k pase? Kite m di sa pou tout moun. Kite m di sa pou Rosemila petèt l ap tande m la. M si ke l ap tande. M gen plizyè rezon mwen pa kòmsi ensiste sou ni dosye Magalie Habitant ni Rosemila Sainvil Petit Frère. Men kite m sèlman di n ke Rosemila e nan prizon e. Lè w nan prizon se pa anndan chanm lakay ou ye. E tout jounalis k ap analize, k ap opine dwe konn sa. Si w vle alèz, se respè w pou fè pou ret anndan chanm lakay ou. Jodi a la, Carel arete. Kèlke swa jan w vire l ou tounen l, Carel pa alèz paske l pa lakay li. Fò n klè sou sa. Sa di si w bezwen alèz, se respè w pou w fè, se lakay ou pou w rete. Lapolis, yo fin arete Rosmy la, m di w m sot prezante w yon eleman, m pa di n tout bagay paske rapò a anpil. M ba nou yon ide sou rapò UCREF plis DCPJ ki drese yon rapò akablan kont

ke Rosemilla gen kontwòl yo e pami yo, si arestasyon Rosemilla te san pou san politik, Paul Antoine Bien-Aimé ki se minis enteryè t ap fè libere l, paske se moun Rosemilla li ye depi sou Preval, moun inite, moun menm moun Paul Denis yo. Depi sou Preval. Sa di si arestasyon Rosemil la te san pou san politik, minis enteryè la ki se zanmi l tap fè libere l. Sa Ayiti nou ye? Fò n pa bay tèt nou manti. E dayè Rosemil la pa libere se paske jisteman dosye a gentan twò medyatize, le fè ke UCREF gentan bay voye rapò li nan pakè, Pakè vin pa gen chwa, dosye a oblije ale devan yon jij enstriksyon pou trete l, lòske kounye a dcpj ki byen sur travay pou lepakè, voye rapò l bay pakè, ebyen oblije gen swivi nan kad dosye a. E sa k fè gen avoka ki oblije rale kò yo ladan l. Fè n klè sou sa wi. Sa a di gen avoka ki oblije rale kò yo. Paske dosye a vin parèt konplike. E menm komisè gouvènman oblije se tipa tipa. Dayè gen demach ki fèt deja o nivo ministè la jistis. Menm kestyon swen de sante Rosemilla wi. sou pretèks ke kestyon ijans imanitè pou yo te wete Rosmila an Ayiti. M jis pa pale men m konnen. Se pa konnen m pa konnen, jis fon chwa pou m pa pale, sa bagay lan ye wi. Ti Djo, tande non, sa vle di ke kounye a Rosmila pa byen e de fèt se pa fake Rosmila malad vre. Lè m di malad, son moun ki pa an bòn sante a 100 pousan depi kèlke tan. Nan tye move lajan m pa konnen men konnen yo manje tout bagay tou moun se kèk bagay li manje li pat dwe manje se kèk bagay tou bagay ou konprann li pa bon li pa byen li pat bon li pat byen dayè sonje m te di nou medsen tretan l se te Ariel m pa konn si e nan twòp lanmou Ariel manke touye l Ariel manke touye l wi lal fon operasyon nan tèt operasyon an mal pase si l pat gen mwayen alepòk pou l kouri antre Etazini pou lal pran swen li tap mouri wi. Li manke mouri. Li manke mouri. Eben tande non. Sa di Rosemilla se pa yon moun vreman ki a 100 pou 100 an bonne sante. Men, se si nan pech pa se la. Si gen de rapor a ka blan kon sa ki soti kont ou. Se pa m pa kwe son bon maten an ni k leve yo di l. Paske tout moun de ka konstate nan mwen de 2 zan volume byen ko gen nan peyi a. Tout moun ap reflechi. Ki le yon majistra te bay tout kob sa. Radyo Rosemilla se youn nan pi gwo radyo t gen nan Pòtoprens. Gen jounalis ki tap di m, TT, èske w pa gen kontak Rosemilla, m ta renmen travay lakay li, èske li peye byen? Ebyen l peye byen, l te nan pouvwa, li gen kòb. Li gen kòb! Jounalis te, alepòk, pa kounye a non, pase kounye a bagay yo vin melanje, bon, kounye a moun pa ka touche. Alepòk lè l fè kouvri Gen moun m konnen nan radyo a wi ke Rosemilla t ap ofri 100 mil goud wi pou al travay. Ou wè bagay yo pat mal. Ou wè bagay yo pat mal. Sa vle di kisa? Eben Rosemilla ki ap byen mennen. Bèl kay, gwo bagay, bèl piscine, bèl bagay se si. Byen mennen. U krèf gen antèn sou li. Kounye a si yo arete ou. Se vre ke wi sante ou pa fin ok. Rosemilla pa nan prizon e lopital li ye. Men Rosemila kounya li bliye ke li son prizonye pou lenstan. Le fè ke li se ansyen majistra, ansyen moun Ariel etc. Ansyen premye dam, ou konprann, pou pale touchman de Ariel, kounya Rosemila pa respekte moun yo. Rosemila pa vle kolabore, menm dcpj Rosemila pa vle kolabore. Menm nan pakè Rosemila pa vle ale non. Gen des otorite m pale ak yo ki di Rosemila di si komisè a vle tande l se dcpj pou vin tande l li pa pral nan pakè. Otorite ou twò rive twò lwen. E sak fè w wè lè w wè l ta al nan pakè finalman Epil pran pòz fon tonbe bagay pi premyè fwa m wè sa moun tonbe kriz epil kenbe yon chapo lap boure jel pou moun pa wèl lap bare jel pou moun pa wèl premyè fwa m wè bagay sa wi premyè fwa m wèl ki non radyo a eben mwen wè ou konn radyo. M pa yon nan nèg ki met grenn nan mounda m atake a pède pa vre?
Yeah.
Ok. Pandan m atake a pède. M resevwa atak m kanpe goumen si kòmsi jan w wè gwo lwa te di l la si Jovenel te kanpe konsa Jovenel pa t ap mouri pou masisi non frè m w ap gade pou w wè pandan nan goumen apèd peye plizyè mèsenè vin goumen nou desann nou desann 2 elikoptè youn fè tole youn pa fè tole. E jodi a moun di sa la. Epi gen nou pran tou vivan tou yo pa konn sa yo epi ou di yo ekipe yon barèt yon barèt a yon elikoptè kiyès ki vann pi chè sa se 1 apre 2 3 jou Dcpj, Barèt la dcpj apre 2 3 jou, Lèzetazini desann li vin pran Barèt la. Anben kòm parezon, kòm parezon kòm si gentan pèdi rezon deja ki tap moutre Barèt la, fè parezon remoutre non Barèt la ankò. Lèzetazini vin pran Barèt la, yo ret solo wi. Fanmi m Ayiti, ti sè m, ti frè m Ayiti, frè m e. Youn pa ka fonksyone koz pa gen peyi. Ou la e wè si m te ka jwenn tout otorite yo menm jan m ap pale avè w la la avèk viv ansanm m ta fè l menn ke kòmsi vi manje e bini pa anje m ta fè l e mwen m pa kont nou tou avèk sa ke n ap fè a. Men just just fèl pou kòmsi pou tout pèp la patisipe la danl an frèm ou konprann sa kem diw lan frèm. Ben frèm m tande w e met tout atansyon m tande sa w di yo e men kòmsi m pa vle kòmsi nan pran tout chay peyi a nou lage l sou sou do nèg a zam pase e pa kòmsi sof se nèg a zam ki pwoblèm peyi a m pa di nèg a zam pa fè peyi a di tò non. Men nou rekonèt tò n fè peyi a men kòmsi fò nèg a kravat yo tou rekonèt tò yo fè peyi a ou la Frèm frèm e banm diw frèm e mwen menm mwen son ti jèn mwen konprann tout sa pèp konfime ke Lèzetazini resevwa angajman pou deplwaye prèske 7500 pèsonèl sekirite pou nouvo fòs represyon gang nan pou ale an Ayiti pou al goumen kont gang yo e sètènman kwape ensekirite a nan peyi a. Pou ede nou konprann enpòtans kesyon sa a, anons sa a ki soti a la nan semèn nan la, n ap rejwenn jounalis kolaboratè nou Jacquelin Belizaire depi Washington DC. Byenveni Jacquelin. Merci Valerio, yon plezi yon lòt fwa ankò pou n ansanm sou Tele Imaj. avèk yon kontenjan de 7500 fwa sa. Jacquelin, Okòmansman, yo t ap pale de yon efektif de 5500 sòlda. Jodi a la a, enben, pèsonèl la ogmante, genlè n ap pale kounye a la a de 7500, Jacquelin. Wi, efektivman, Valerio, se yon sipriz, nou ta di yon sipriz de tay, yon sipriz majè. Sekretè Deta ameriken Marco Rubio presize ke se vre se te 5500 ki te prevwa, Men Washington reyisi li menm jwenn yon angajman o nivo entènasyonal pou y ale jiska 7500. Chèf diplomasi amerikèn nan, palan de Marco Rubio, li menm li konsiste kontinye ensiste pou ke lòt peyi pa egzanp nan Amerik Latin nan e nan rès mond lan pou yo menm pou yo vin pote kole pou yo pou yo kontribye plis nan fòs sa. Fò n di ke tout koze sa yo ap pale se aprè ke te gen yon desizyon ki pran o nivo de konsèy de sekirite de l'ONU ki te pran yon desizyon nan fen mwad septanm nan kote ke yo yo vle transfòme Misyon MMAS la, Misyon Miltinasyonal pou Mentyen Sekrite an Ayiti a, se yon misyon ke yo te souvan di ke ML pa gen ase finansman, li pa gen ase defektif, e yo te vle fè l, yo transfòme l an yon veritab fòs, sa yo rele Fòs Represyon Gang yo. Se yon chanjman de non. men se sitou un chanjman de a plizyè nivo. Pa egzanp, finansman yo vin diferan e e sitou gen plis pèsonèl. Men, Valerio malgre tou sa n'ap dakò avè m ke enben toujou gen pwoblèm nan peyi Dayiti, gang yo kontinye ap simen laterè, popilasyon kontinye ap e kouri oubyen ap mouri paske gang yo yo menm yo pa sispann, yo pa chome, donk. e anpil moun ap tann gwo fòs sa, fòs represyon gang nan, ki pase konnya a 7500 selon chèf diplomasi amerikèn nan, Marco Rubio.
Efektif la ogmante se vre, e ou sot di l talè a la, ensekirite a toujou ap fè anpil ravaj nan peyi Dayiti, notamman nou konnen nan Latibonit sa k sot pase a la resamman, deja depi 2 semèn de sa, nou konnen gang yo montre prezans yo. de fason trè agresiv, trè vyolant nan zòn Latibonit lan, e bon nan Pòtoprens, nan kapital la y ap pale de prèske 90 pousan teritwa nan kapital la ke gang yo arive kontwole. Si efektif lan ogmante se vre 7500 kounye a y ap pale de sa, men kounye a la nou konnen tou ke finansman fòs sa se te toujou yon pwoblèm. kote ke eben sa te yon andikap pou premye misyon avan an, misyon entènasyonal yo toujou ap fè fas avèk kesyon de finansman, paske pa bliye peyi manb yo ta sipoze kontribye pou yo kapab finanse fòs sa. Fwa sa, kesyon finansman an toujou reteni e eske yo arive rezoud pwoblèm finansman fòs la? Wi sè.
Valerio se absoliman byen di e se dezyèm pwen fò nan anons ke Washington fè nan vwa Marco Rubio, Sekretè Deta Ameriken. Fò n di ke chèf diplomasi amerikèn nan, li menm li afime ke donatè yo, yo kòmanse pase a la kès, yo kòmanse enben bay lajan pou finanse efò sa. Dènyèman la, nan New York te gen yon reyinyon ki te fèt kote menm ke premye minis Alix Didier Fils-Aimé te la, chaje dafè la ameriken an, Parlant de Henry Booster, misye te prezan. Donk se pandan yon konferans ke yo te fè, se yon konferans ki te fèt a ui klo, sa vle di ak tout pòt fèmen, nan dat 9 desanm. E 2 ko-òganizatè reyinyon sa se te Lèzetazini avèk Le Kanada e te gen 18 antite yo menm ki angaje yo pou yo founi non sèlman pèsonèl men osi pou yo bay resous avèk yon soutyen teknik. Se yon siyal pou anpil moun, pou moun k ap analize se yon siyal fò aprè ke te gen anpil difikilte ke yo te rankontre nan misyon e avan ke Kenya te ap dirije a. Ebyen yo te gen di mal pou yo te jwenn de gwoup ame, yo te gen di mal pou yo te ranmase lajan tankou sot di l la. Men daprè sa Marco Rubio li menm ki se sekretè deta ameriken, enben li menm li di ke gen anpil antite ki deja yo menm bay kòb Dayè gen Lalmay tou nan weekend nan la ki pale de kòb ke Lalmay bay, gen lòt peyi ki deja bay, gen lòt peyi ki di ankò ke yo pral bay. Donk gon dinamik ki fèt la, m pa konn se eske se yon nouvo paradigm yo gon jan ke nèg yo wè bagay la ki diferan pa rapò ak premyè misyon MMAS la, men sèt fwa si nou wè ke genyen yon veleite, yon volonte gen lè pou mesye yo, bon m pa di mesye yo, peyi yo oubyen donatè yo pou yo bay plis kòb pou vrèman ke Enben, fòs sa a, li kapab vrèman jwenn, rive abou de fenomèn gang ame sa ki kontinye ap simen, fè san koule nan peyi Dayiti. Aparaman jan w pale la.